Bri kouri, nouvèl la gaye, koze a pran lari, enben zen sa a li fèk tonbe la nan la repiblik, foto ti pati Martine Moïse pran lari.

Bri kouri, nouvèl la gaye, koze a pran lari, enben zen sa a li fèk tonbe la nan la repiblik, foto ti pati Martine Moise pran lari. Enben an bon kreyòl, foto bouboun Martine Moise pran lari. Ebyen fòm di w depi yè la rezo sosyal yo enben tèt anba aprè enfòmasyon sa li menm li fin enben sikile kote nou menm nou pral kapab enben di w kiyès ki bay enfòmasyon an e kiyès enben ki ta kapab enben e fè aksyon sa ki lage enben foto e ti pati ansyèn premyè dam nan nan lari e tou enben ki dispozisyon premyè dam nan li menm li ta dwe pran Si tout fwa ebyen e sa yo di de li yo se pa ta sa ebyen medam mesye rete la nou pral kapab ebyen pataje avek ou ebyen e tout ansanm enfomasyon sa yo e nou pral diw tou ebyen ki kote ebyen Martine Moise li menm li tale ebyen ki fè ebyen selon revelasyon foto bouboun Martine Moise pran lari medam mesye. M konnen ebyen nouvèl sa li choke w men fòm di w mwen menm mwen pa fè nouvèl. Ebyen mwen jis vin enben baw enben yon enfomasyon kem resevwa ebyen medam mesye rete la nou pral kapab enben pataje avek ou enben plis detay de dosye sila yon lot kote tou nap diw genyen enben neg izo vilaj de Dye yo yo enben fè gwo masak nan zon sous mat la fom diw genyen 9 ti bebe ki mouri enben sur le chan genyen tou anpil neg kite dè barikad yo mouri genyen moun tou enben ki andan kay ki jiska prezan la. Ebyen ap mande sekou kote yo pran bal yo poko kapab tou enmen sòti. Nan zòn Meyòt anlè a nan Petyonvil genyen yon bis ki boule avèk enmen tout moun ladann menm chofè a pa epanye medam mesye rete la nou pral kapab diw enmen ki enmen koze sa kisa sa li menm li kapab bay e kòman enmen E nou menm nou ka soti nan kriz sa pliske enben Ariel Henry li menm li detèmine la se san popilasyon an lap bwè se enben e sou san popilasyon an li menm lap kontinye miltipliye richès li lap kontinye konsolide pouvwa l pliske enben sa kap fèt la li pa entèrese Ariel Henry li pa endinye Ariel Henry li pa retire yon plim sou do Ariel Henry medam mesye ni André Michel. Ebyen tout la sent jounen kap fè pwopagann kap fè divèsyon nan mikwo medam mesye rete la nou pral kapab enben e ba ou tout detay sa yo nou pral kapab di ou enben e ki bilan ki drese nan kad enben masak sa ki fèt ayè e nan zòn onavil tou enben bagay yo pa ditou fasil kote map gade yon videyo ki viral sou rezo yo kote nèg yo ap rache yon moun avan yè m gade yon videyo kote yo rache yo. koupe tèt yon fi ak yon gason yo eklate sèvèl nèg la enben yè ankò mwen wè yon lòt video kote nèg yo ap rache yon moun enben yo rache moun nan pak an pak mezanmi se pa bagay ebyen nou menm nap ka wè si w pa gen kè enben ou mèt desann video a si enben ou se moun sik ou wo si ou se moun tansyon ou wo enben ou mèt desann video sa paske sa w pral tande la enben lap twòp pou ou avèk sa w pral gade la lap twòp pou ou medam mesye E rete la nou pral kapab pran yon segond sèlman pou n salye w aprè sa pou n vin ba ou bon jan detay. Sa a son seri de gwo tou. Sa son enfòmasyon m jwenn pou lapolis kap gen pou fè nan zòn pènye 24. Sa a son seri de gwo tou nèg vitelòm yo fè nan wout la epi yo plen la dlo lè w ap rive sou li w pa panse son malabou epi antre w antre ladan e wap tou kole. Konprann? Wap tou kole paske ou pap ka soti. Paske jan nou wè dlo a plen la a, se se tou ki la. Konprann? Tout sa yo nap gade la kote ti moun sa yo se kote nèg yo ap fè resèt. Dakò? Nou menm mete nou sou men nou, konprann? Lè nap antre, kote nou jan nap gade dlo sa a ye la a, depi n antre ladan nou cho. Depi n antre ladan nou gen malè al foure tèt nou ladan, nou pap ka soti. Nèg yo ap ouvè nou ak kout bal, y ap met koktèl molotòv sou nou, y ap fè tout jwèt avè nou. Ou konprann? E sa se yon pyèj li ye. Ou konprann? Nan Pènye 24. Ou konprann? Nan Pènye 24 nèg yo, nèg yo fè pyèj sa. Ou konprann? Menm kote w wè yo fè pyèj sa tou, yo, yo, yo pa kite chofè yo antre ladan l. Epi yo al tann chofè yo depi nan tèt wout, yo fè resèt nan men yo, epi ou konnen. Epi yo ba yo wout pou yo fè. Men ou menm ki pa konnen, konprann, ou pral antre nan dlo sa a nenpòt kòman, se pa yo ki te fè wout pou ou, konprann, ki pou te met bagay pou ou pou pase, ou cho. W ap rete ladan l, w ap patine, w patine, w patine, w patine, w patine, w pa janm soti. Pase m ap ti tou piti nou, n ap gade jan nou wè dlo a ye a la. Se pa yon ti tou piti non nèg yo fè. Yon gwo tou yo fè m konnen nèg yo fouye nan wout sa a. Sa vle di mete nou okouran, ou konprann, nèg Vitelòm yo nan Pènye 24. Mete nou okouran, nou konnen travay la se ba nou enfòmasyon epi konn kòman pou n antre n sou teren an. Ou konnen depi pyèj yo la, ou konprann, depi pyèj yo la e m konn kote.